Ave manmi vini vini vini pran ape sou mwen la. Palan de sa manmi mwen travay pa mwen la mwen touche la. Woy mwen bal touche ti kop pa mwen la. Map tou mete kop mwen sou kont mwen. Mwen kontan pou mwen touche mwen sou. Ki bo wap mete la? Sa sou kont? Ki sa kont la mwen te kont? Sou kont manmi kont kont bank mwen manmi. Kont ansan manmi. E pa sa manmi ou kont kote ou depoze la jan. Kòmsi lè wap travay pot lan pwent lajan ap. Manmi pa gen bagay sa ok ok manmi pa gen bagay sa yo ankò kounya se bagay modèn ki gen kòmsi yo baw kòb yo pa baw kòb nan kòmsi kòb la wap touche pou sou kont ou pou ann mache manmi ann ale. Ki koze sa yo pigaw pi ti kòb la. Non mpap pèdi kòb la mpap pèdi mpap pèdi lajan sa.

Eske tann de se ou map mande bby ou pa tandem lè map pala bby map wèle se senti bby mwen kap vire sou mwen konnen m pa gen pye menm lèm ta mache se do l mwen pwale style. Anbyen manmi konn sa nap fè bby kòmanse granmoun kòmsi bby gen 19 ans bby gen bagay li ka fè kounya mwen menm e de ou m pral okipe kòb la kòb mi sou kat mwen an m pral peye kay m pral achte manje map met moun travay. Talè pitit mwen. Ve yo gen 19 an. Sa vle di yo lage? Ou pa lage manmi. Lè m te gen 19 an se e lè sa m te fè w wi. Esi tande. E pa lage manmi. A 19 an m te fè w. Epi tou m te toujou lakay paran m ap pran baton wi lè yo pale m tande sou aksidan ki te pase m wi pitit mwen. Kounya la ve ou menm ki lage. M pa janm wè ve ou menm. Ou pa ka pale ve ou pa ka fè lamoral ve ou pou ve ou. Manmi chak lè m pa la ve ou ve ou pa konn. Ve ou e vye zanmi gen ki vye zanmi fi.

Fok fok fok bay Beny yon ti tan pou se sal bezwen kite li li ap egrèt yon lè kanmenm. Si nou ta pran deja nou pa ta ede nou a pitit la. Manmi pa vine pran chè pou bagay sa yo Beny ou deja li menm li pa konprann sa wap fè pou li a ou vle li ou vle li viv men li menm li pa wè sa li menm se vye moun ki zanmi li ou gen sa m di w la manmi. Ebyen ok men men. Gen pwoblèm konte sou mwen. Mwen pa bezwen pè ou mèt konte sou mwen manmi mèt konte sou mwen.

Bon mezanmi pou moun gon pitit si tout moun gen pitit tankou pitit fi pam nan pa gen moun kap viv pou chak jou m leve yon bale nan menm ou gen pitit fi Beyou kote w prale Beyou Map vini granmoun Beyou kote w pral la Map rive anba map rive anba granmoun Konsa la Beyou ma ou bale nan menm wap rive anba la Beyou oh mezanmi papa Bondye pito pran pou fini Bondye pito pran.

Oh Map tann dat m kanpe la m pral gen nan pot 45 minit m pa janm wè beny m pa kwè e poto l tap vin banm la non e jan l te konfime avèm nòmalman tout bagay te ta bon so e kòb la ap itil mwen anpil wi m gentan dwe sou kòb sa anpil la anpil kredi fèt wi. Map fè, map fè kèk minit toujou mwen. Mwen bèl ti gason la, mwen gen 1000 dola vèt nan menm. Zo bagay. O, oh, men la vini. A ti yon fanm klere disi. Mwen fè yon vini. Aha. Se kap fèt cheri. Mwen fè yon vini.

Ooh cheri waw.
M te gentan di w map pran kòb la pou ou. Depi m vin la se ke kòb la la. M renmen jan w penyen an wi. Tèt la bèl menn. Mèsi cheri. Ou son moun de klas ou ye. Non kote a yo pa pote l pou granmesi. Vrèman orijinal. Ou menm tou cheri. Chak lè m wè w cheri, m santi m yon lòt moun. Ou konprann? Ki moun ou ye la?

Ou te mande m pou m fè sakrifis pou ou, Seyè. O, ni mwen menm tou m pral fè kè w kontan tou, cheri. Ya, m pral fè kè w kontan paske, ou wè, menm zanmi w yo k ap kritike w, yo pral fistre de ou menm. Y ap kontan. Paske ou pral gen chanjman, ou pral gen yon lòt dimansyon. Ok. Ou pral gen lòt nouvo machin. Ou wè? Depi w wè m sou, cheri. Ou wè manman w, m ap retire kou de li a. Wi, cheri.
Yo tap kontan wi. Tout demach yo pase fin fèt nèt wi. Ou konprann? Ebyen yo tap tann. Ah, se la, e sa m te di w sakrifis la. M pral jis gade vre èske w te renmen m tout bon. Ou konprann? M te renmen w baby, m renmen w. Ebyen cheri, si kòb la la, pou ki rezon w kite l ap dòmi lan pòch ou? Oh oh. Fanm ka gentan pran sant li cheri. Ou ap pran sant kòb la tadè. Ah cheri, bon e pou, e pou mwen l ye, mwen t pral regle yon sèvis anh.

M konn sou sakrifis li ye.
Wi e m ap konn sou sakrifis li ye. Se nou 3 k ap viv nan kay la. Ou menm, gran fo la manman. Avèk manman m wi.
Men ou prèt an konnen ke pral gen dout. Si manman pa retire, pitit pa retire. E frè a konnen. A cheri m ap di m pa konnen.
M pa t la lè yo t al dèyè kòb la. Lè yo te vin mete l la, yo pa t wè m nan kay la. Yo pa t al di manman. Menm kò wè yo ta anvi bat ou. Y ap ba w gwo presyon. Yo ka rale fo la. Ou konn wè jan fo la bandi.

Pou sa fè wè, tout sa yo m ap fè a yo, se pou yo y ap ye. Ke bato kwazè a m di w m gentan pral achte l pou ou cheri. Ok. E m ap fè w vwayaje nòmalman, so. Ou vle di m sa vle di. M p ap vin ba w manti. M la avè w m pa ka ba w manti. E pa nan telefòn. Nou wè la fas a fas. Wi. San manti.
San manti. Yon moun ou renmen konsa ou pa ka jis jwe avè l. Mwen. Ki sa w ap fè cheri?

Cheri, kounye a w nan batay cheri. Gen kòb, mil dola vèt. Mwen la. Mwen li bezwen an Air Force One. Li gen tan dwe tan. Ok, e kò la ou menm, mesye se gwo mak tenis l ap mete. Mayou chè, mayou de mak, chemiz. Depi tande manman w voye kòb toujou map chè w toujou. M poko ka lague w konsa non, 1000 dola poko sifi pou mwen non. Fò m poko yon 500 dola. Gade gwòsè bouda l. Ap woule. Ou pran blòdè pou makak. Sa m pare pou ou cheri ou poko konnen l. Se vre.